Bonjou bonswa mesye m yo kòman nou ye m espere nou anfòm nou konn vwa sa deja sondjy riche ok sondjy riche kap fè yon gwo travay jis kap men kap epanye anpil ayisyen e banm kontinye salye tout moun ki toujou ap swiv mwen yo mèsi tou anpil moun felisitem pou sa map fè yo epi tou tout moun ki konekte men ki ekrim sou ba yo ou wèm poko konekte mezanmi se pwoblèm tan ok paske kounya la son fason ayisyen yo pa janm jwenn kòb vre ok. tankou men kantite kòb m panse ki te ka ale chak fwa m fè yon transfè kantite kòb la pa ale moun lan pa gen moun tou ki pa voye non yo byen gen moun tou ki pa voye nimewo telefòn gen moun ki pa voye bagay ok paske kounye a se livrezon mwen fè livrezon mwen fè si gen yon moun tankou ke voye adrès ou byen ok voye nan ki zòn ou rete paske men olokòb sa mwen ta prepare pou nou pou m bay voye poum ale ok paske mezanmi son fason poum son fason jis m kreye pou ayisyen te ka te ka jwenn kòb paske malgre malgre ke map m toujou fè transfè mezanmi kantite moun m panse te ka jwenn kòb la yo paka jwenn kòb vre ok si w apenn tonbe sou video a kouri ale repran nimewo a tout moun ki te ekrim yo deja. Moun kap viv sendomeng yo ok. Moun moun sendomeng yo se livrezon map mache fè lakay nou. Lòt moun ayiti yo se transfè map fè pou moun ayiti yo ok jis son fason poum ka epanye yon pil ayisyen nan repiblik dominiken. Uno sa se li menm pway voye demen m pway santiago avèk makoli demen ok m pway santiago avèk makoli demen son fason pou ayisyen m yo ka jwenn kòb byen ok. Swa mande w sou video a pa bliye gin ta yon nimewo telefòn nan ekrim. E sa map di nou ankò ok sa map di nou ankò voye adrès nou byen adrès kote nou rete ok banm vil la epi banm ki kote ou rete banm zòn nan tankou la ap me jis pa ekzanp admeton tankou pòtoprens la tankou ou rete kafou se konsa vil la se pòtoprens epi kote a se ka kote ou rete a se kafou li rele bèlè e konsa ok. Banm kote ou te a byen epi tou si w konnen tou nèg gon kòl mad nan zòn kote ou te a tankou pou moun kap men pou moun kap tande video a k pa konprann tankou si si l gen yon boutik ok yon kòl mad voye voye non voye non kòl mad la pou mwen ok voye non kòl mad la pou mwen paske gon pil kòl mad isit yo gen lokalizasyon yo. yo ekri sou Google ok paske se se lokalizasyon mwen pale jis son fason pou m fè pou m ka antre lakay Esen dirèk pou m ba yo kòb la pou yo ale gon pil kòb tou mwen voye ok gon pil me gon pil lajan mwen voye Ayisyen yo voye. Ayisyen voye nou pawòl pou mwen mezanmi pawòl yo pran kòb yo ok pawòl yo pran kòb yo di konsa ke kòb pa janm vini vrèman mezanmi jis son fason map fè son fason map fè pou tout moun jis tankou jis m ka epanye anpil ayisyen ok. Se an lo, men tankou se lokalizasyon map lokalize moun yo, voye nimewo telefon, me, si wap antre sou video a ekrim ok, ekrim, voye dim ki kote ou rete senpman, banm vil la epi banm zòn kote ou rete a ok, ebyen se video sa mte pase fè fè pou nou, tout moun kap gadem sou Instagram yo tou mezanmi, nou fèl konsa ok, sou tiktok tout bagay nèt nou fèl konsa, lòt moun yo ki jwenn kòb yo, mkontan tou, lòt moun ki poko jwenn kòb yo tou mezanmi, tris, paske nou poko jwenn kòb yo, epi mpanse tou gen anpil moun la kap soufri. Se lokalizasyon an map mwen kap pi bon pou nou ok antre lakay nou dirèk voye kòb tout kòb la ban nou ok se livrezon map fè kounya ok paske se video sa m te pase fè pou nou jis pou m ka fè nou konnen ke tout moun kap soufri yo moun repiblik dominiken yo sèpman ok repiblik dominiken yo map pale avèl la moun ayiti yo mwen sèlman map voye kòb ale an transpè. Epi tou sou apèl tonbe tou em pa janm pa fè sa menm pa met nan tèt ou di konsa ke ah dat sa dat sa Sondjie s lage videyo a li ka pa lage Mecca pa bay kòb ankò nan em pa janm pa fè sa menm. Son fason mezanmi tèt chaje pase nou wè pil tou pil ayisyen deja kanpe dominiken kanpe sou fwontyè ayisyen tout bagay. Wa konprann. Tout moun gen mezanmi. Gon pil moun kap fè yon foulay, kap di konsa ke men yo fèmen dwàn, men yo bay tchou ayisyen, mezanmi manti ok. Nou pa bezwen fè kè sote. Jis yon fason tou, si nou te ka al lakay nou tou yap pi bon ok. Sa petèt tou map di sa la tou pou wè yo ka goumen vre, ou konprann. Pale se se se dout nap fè ok. Son fason pou m fè pou m ka voye tout moun ale lakay yo nèt. M panse tou gen anpil moun tou ki gita ale ok m fè anpil moun ale epi tou epi tou nan bay me kanal la tou m byen kontan li fèt tou m te voye patisipasyon pam ok paske gen anpil atis tou ki voye kòb ok anpil moun ki voye kòb tankou moun ki gen mwayen yo voye kòb mwen menm tou m te voye kòb pam ok mwen pou kòm pam senpman me tankou ya pou di tankou pa pale m ap pale m pa fè videyo di m ap voye kòb pou moun ok. Senpman, mwen depoze 2000 dola ameriken mwen te voye, ok, 2000 dola mwen te voye. Pouki m bay patisipasyon pa m mezanmi? Imajine w, epi tou gon pil pawòl k ap pale tou se nan pawòl yo bay yo ye. Ok, tankou imajine w, tankou me, tankou me si t gen nè, me gen 11 branch dlo. E a vre? Pou yon sèl ayisyen pran mezanmi gon pwoblèm pou sa. Tout moun ka gade m la, èske bagay la gen yon rezon oubyen l pa gen rezon mezanmi, hein? Pa konprann. Paske mezanmi jan bayo ye la Jan bayo ye la mezanmi bayo tus anpil paske epitou tus tou se pou moun repiblik dominiken yo ayisyen ki ayisyen ki isit yo tou nou konnen jan sa ap ye jan sa pap ye wa konprann epitou tus tou pou tout dominiken tou pou tout bagay kap gate bagay kap gate mezanmi berejèn ee papa Men sa ki le pou pomdetè a mezanmi, kawòt ap gate, joumou, se tèt chaje. Bannann, platano, tout sa yo nèt ap gate nèt mezanmi, tèt chaje. Ebyen so video sa nou pase fè pou nou ok. Tout moun nèt ka gade video a, si w ap entereso sou video a voye lokalizasyon w vini di pou mwen. Voye zong voye vil kote ou rete a si ou rete Santiago demen m pral Santiago demen ok Santiago m prale demen si ou rete tankou Makoli Babalo tout moun sa yo nèt ok nou voye vil la pou mwen byen ok paske se lokalizasyon map jis tankou jis m fè livrezon nan ka moun nan dirèk m pese tou goup moun ki rete kontakte livrezon an ok. Sa ou yo sa demen m pral voye ba fanatik mwen yo ok ebyen se video sa m te pase fè pou nou mezanmi pa bliye si w apen tonbe sou video a kou ale sou youtube la pran nimewo telefòn lan voye nimewo lokalizasyon an pou mwen voye nimewo kay ou tou si kay la gen nimewo voye nimewo kay la tout bagay nèt se yon fason pou tout moun ka jwenn kòb pou tout moun se yon fason pou n ka aji se panye anpil. son fason pou m jis m ka epanye anpil anpil ayisyen mwen yo ok ebyen m a kont ankò nan lòt video pa bliye pataje video a ba yon fanmiw ba yon zanmiw ok pataje video a mezanmi paske m gentan fè anpil kòb deja mezanmi si m pa fè sa ayisyen pap ka jwenn kòb paske gen anpil moun kap ekrim. Epi tou m pa voye kòb tankou ou voye kòb pa jou. Se yon kontra mwen pran, si m ap voye kòb nan yon semèn, mwen voye l nan yon semèn. M gen tan preparasyon, m gen yon moun k ap travay avè m, k ap chèche non moun yo pou mwen, tout bagay nan ki mete sou whatsapp yo, ok. Sa vle di m pa gen tan jis m ap antre sou konsa. Moun nan gen moun nan gen obligasyon pou l ka antre, pou l ka vini, m gen lè m pou moun nan vin chèche, pou moun nan ka vin ede m, ok. Ebyen, nan kote w konn al videyo mezanmi? Roulo sa mezanmi se pou moun san sa ke yo te men pou ayisyen yo ok nou wèl roulo mil lan nou wèl ok ebyen na koto kò nan lòt video ok pa bliye voye lokalizasyon ou byen voye non kote ou rete byen ok ebyen na koto kò nan lòt video tchao.